Medam e mesye kisa nouvel la ye ebyen pierre esperance nou met komanse mete absan pou pierre esperance yon group moun anvayi lakay pierre esperance eske se neg ak zam paske sak pase yeswa pa piti ebyen jodi a la tout moun ki gen yon lyen familyal avek pierre esperance se dlo nan je E Pierre Esperance eske n kapab di se yon bòn nouvèl paske Pierre Esperance pou bokou nan sa kap pase nan peyi a ebyen se fini pou Pierre Esperance e pèp la m pa ka di pèp la paske nan lè sa fèt la se de nèg a zam ki anvayi lakay Pierre Esperance epi yo mete dife. Nou pral gen detay nou pral gen enfòmasyon konsènan sa ki gen pou wè avèk sekirite nan peyi a Lapolis kontinye ap mennen de gwo operasyon pou kapab fini avèk ti mesye viv ansanm yo ki pa sispann simen latwoublay nan mitan popilasyon an. Medam se mesye ann tande sa nap tounen. Medam se mesye polis nasyonal la resevwa divès materyèl ebyen fòs polis la Resevwa divès e divès machin la, nou pral ba w detay e di w ki kantite machin ke yo resevwa e nan men kiyès, ki antite ki bay machin sa yo a pnh la pou yo kapab kontinye aktivite yo sou sòl ayisyen an, nou pral ba w detay. Yon lòt fwa ankò, tansyon sou peyi Dayiti ap kontinye paske nou konnen zafè gang nan peyi a son gwo koze, chak jou se kout bal, Donk tansyon sa yo ki ap kontinye, nou pral fè yon ti brifing tou piti sou sa k ap pase la a, ke se swa nan Latibonit, ke se swa nan santre vil peyi a, nou pral ba w detay e enfòmasyon. Dosye tps pou Ayisyen yo, medam e mesye dosye sa a nou pa ka pase sou li. Dosye tps sa a, se yon dosye ki ekstrèmeman grav Pa gen moun ki te panse ke se konsa non bonm nan tap tonbe sou tps. Tout moun te panse tout bagay fin ok, ebyen Lakou Siprèm dezòmè bay administrasyon Trump la aksè pou koupe tps. Donk otomatik tps koupe Nou pral ba w detay sou dosye sa puiske genyen mizajou, genyen de detay ke w dwe konnen sou dosye tps la ke nou menm nou pral pataje ansanm avè w. Ti John, ou menm ki deja branche, byen rapid an nou balanse pou entènot yo nan enfòmasyon ke nou genyen la, dosye tps, dosye materyèl e mouvman tansyon ki genyen sou peyi a nan zafè gang ak lapolis. Nap balanse mon frère koman sa ye. Mwen salye w pdg, mwen salye tout zanmi entènot djakout nouvèl yo. Nou prale nan peyi Etazini kote ke enben lakou siprèm Etazini pran yon desizyon kote ke yo deside bay Donald Trump oubyen administrasyon Donald Trump lan rezon sou revokasyon stati tanporè tps yo. Donk sa vle di nan moman nap pale a la a tout ayisyen oubyen tout resòtisan ayisyen ki ap viv nan peyi Etazini ki te gen sèlman papye tps nan men oubyen pwoteksyon tps, enben yo aktyèlman ilegal la Ozetazini. Si tout fwa ke yo pat genyen yon lòt, enben, e, yon lòt stati, oubyen chèche yon lòt fason pou yo mete yo legal nan peyi a, enben, aktyèlman la, enben, tout Ayisyen sa yo ki tap viv Ozetazini sou tps, enben, deja nan gwo pwoblèm, Puiske Lakou Siprèm deside pou kapab bay Donald Trump oubyen administrasyon Donald Trump lan rezon. N ap vini avèk plis detay sou koze sa a. Epi lòt pwen n ap gen pou n wè se dosye eleksyon an nan peyi Dayiti. Mwen menm bò kote pa m, apre analiz mwen, m rann kont ke ane sa a p ap gen eleksyon k ap òganize anndan peyi a vre. nou pratikman pati pou lòt ane. Donk m pral di nou sou ki sa ke m baze ki fè m di sa, ki sa m wè k ap pase nan pi wo nivo oubyen anndan Leta oubyen anndan KEP avèk Laprimati, enben m pral di nou sa k pase ki fè mwen di nou ke ane sa Pap gen eleksyon. Epi, Polis Nasyonal Dayiti, li menm, li resevwa yon lo veyikil tou tèren la, jodi a la nan men UNOPS. E ta sanble se vrèman plis pase yon dizèn ke yo rese, bon, 100 machin wi, 100 veyikil ke yo resevwa. Donk, nou pral gade dosye sa a ansanm. Donk, ou sou pi gwo rezo a ki se Djakout Nouvèl. Janm sot anonse li toutalè nan kòmansman oubyen nan entwodiksyon kapsil sa, nou prale toudabò nan dosye tps. Nou konnen dosye tps la se yon sòt de stati ke plizyè milye migran ayisyen yo menm yo genyen Ozetazini. Yo te ba yo l, m pa raple m nan ki nan ki ane egzakteman ke Ayisyen te kòmanse benefisye li, men se te nan sousi pou te fasilite ke enben majorite Ayisyen ki te ilegal Etazini yo pou yo te kapab jwenn yon stati pou yo te kapab rete nan peyi a pou evite ke yo pa t gen pwoblèm avèk imigrasyon. Enben, apre plizyè, plizyè ane depi ke, enben, Ayisyen li menm l ap benefisye de stati sa a ki se tps lan, nou sonje a ment repriz li rive nan ekspirasyon li, an palan de tps, enben te toujou genyen mezi ki pran, toujou genyen demokrat oubyen repibliken, genyen yon seri de depite e senatè ki toujou konn ap mande fòk, enben, tps la renouvle pou Ayisyen yo. E efektivman, a ment repriz, tps la te souvan konn. renouvle pou Ayisyen yo. Sa ki te konn ede vrèman anpil oubyen dè milye Ayisyen ki ave viv Etazini sou pwoteksyon tps sa te konn ede yo jere tèt yo, ale travay, jwenn kat travay, jwenn lòt èd ke gouvènman Etazini an li menm li konn bay. Men tou sa te konn ede moun sa yo fè ti ekonomi pou te kapab sipòte fanmi yo ke yo gen an Ayiti. Mwen di l ede yo fè ti ekonomi piske si yo gen yon stati legal, ki se tps la, lè l potko ekspire byen si, enben stati legal sa ede, pa egzanp moun nan ka jwenn kat travay, si moun nan aplike pou rezidans li kapab fasil jwenn rezidans li, ou konprann, gen lòt demach oubyen lòt bagay ekonomik ki kapab genyen e lefè ke moun nan sou yon stati legal, donk sa te konn fasilite ke moun yo menm yo jwenn yon seri de asistans ke yo te dwe jwenn si tout fwa yo te gen lòt estati. Men, jounen jodi a nou konnen avèk administrasyon Donald Trump la ki vini la, misye son nèg ki pa danse kole avèk kesyon ayisyen an. Dayè nou konnen deja Donald Trump son nèg ki trè trè rasist ke li ye e li nan yon gouvènman Ki bon si nèg la se li menm ki chèf gouvènman an li rasis donk m pa bezwen di w pou rès manm gouvènman an enben genyen yon jounalis la e bon avan m rive nan jounalis ameriken sa ki fè deklarasyon sa men nou konnen nan premye manda Donald Trump lan li te deja trete ayisyen de trou de mèrd e li te moutre ke vrèman nason sa yo oubyen moun sa yo l pa danse kole ak yo. E efektivman, lè l fin pran dezyèm manda li la, ben ti pyès Ayisyen vin rive a ekspirasyon e li menm li te deside, bò kote pa l oubyen bò kote gouvènman l lan, l pa p renouvle ti pyès sa pou Ayisyen. E vrèman te gen anpil pale, anpil ki t ap fèt, te gen anpil tèks de lwa ki te avanse eksetera, yo te menm al gade kòman sitiyasyon yo ye, ap evolye an Ayiti eksetera, pou te kapab, enben, e konpare sa k gen an Ayiti a, èske yo kapab, enben, kanpe tps la pou voye moun sa yo retounen nan peyi yo. Enben, e, apre tout, enben, pale anpil sa yo, apre tout konparezon sa yo k fin fèt, enben, e, Lakou Siprèm Etazini deside bay Donald Trump rezon. Ba l rezon pou di ke enben Ayiti pa vrèman gen twòp pwoblèm ke sa, donk yo kapab retounen vin viv nan peyi yo. Dayè se peyi yo ke l ye, donk yo pa ka pè vin viv nan peyi yo. M sonje gen youn nan depite yo ki fè deklarasyon sa, l di peyi Ayisyen an pou li, li pa ka ap mawon l, li dwe vin viv nan peyi l. Ok se vre gen kèk zòn ki gen pwoblèm sekirite men tout lòt kote yo ap fonksyone. Pa li menm pran egzanp e Florida kote ke konn gen to vyolans yo ki vrèman elve men sa pa fè ke ameriken an kite peyi l al fè imigrasyon iregilè nan lòt peyi. Donk se sa l pran kòm egzanp e sa l di a gon pa de verite ladan l. Se Pòtoprens Se Latibonit, yon pati ladan l, se yon pati nan depatman Sant ki genyen vrèman pwoblèm yo. Men, tout lòt kote yo tou, moun kapab viv ladan yo. Si Ayisyen te vle chanje figi Ayiti, donk m panse ke anpil ladan yo, dezole, anpil ladan yo k ap viv Etazini jodi a ki gen ventan, trantan, yo te kapab konstwi yon bagay nan peyi yo. Pa egzanp, yon nèg ki soti Grandans, li te kapab konstwi yon trè bèl otèl, oubyen li te kapab konstwi yon trè bèl klèb, klèb de je. M ap pale, pa egzanp, mwen wè genyen yon pakèt, alò gen de twa antreprenè la ki apèn ap vin avèk kesyon fon zòn nan yon seri de pwovens. Pa egzanp, dènyèman m wè Okay, gen yon dyaspora ki vini kreye yon pak de je pou timoun. Pa egzanp, ou ta gen. E kèk lòt dyaspora k ta di, l ap fè youn Wanament. Genyen k di, bon m wè yo k ap genyen deja men si gen de gen twa l pa pwoblèm. E e ou mete youn Pòdepè, ou mete nan vil Meri e e e nan nan depateman Sant. Ou konprann? Donk sa ap t ap ede timoun yo jwenn plis e e e posibilite pou yo divèti yo. E sa ta pral ede timoun yo tou anben panse avèk lòt bagay. Ou konprann? Ti jèn yo ki e vle detann yo pa pa bliye nou pa vrèman gen plas piblik ann Ayiti. Sitou nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan la, donk tout majorite plas piblik ke n genyen yo, yo sanse livre yo gang. Donk tout kote ou ka jwenn yon ti kote pou distri w la, se anlè Dèlma, anlè Petyonvil, e zòn sa yo ekstrèmeman chè. Donk sa vle di, lè nou tout al chita Etazini, n pa vle tounen Ayiti a, donk se kòmsi nou di, lakay nou pa bon, m kite lakay mwen, m al jwenn vwazen an. Se kòmsi kay vwazen an se lakay ou ke l ye. Sa fè m toujou gen pwoblèm lè m wè anpil Ayisyen deside kite Ayiti al plen Sendomeng. Dominiken vle fè peyi l, li mete prensip, li mete règleman pou l fè peyi l. Men ou menm, lè w rive Sendomeng, ou jwenn tout règleman, ou jwenn tout prensip. Vle w ou pa, ou pa ka di w p ap mache nan prensip sa, paske se sa yo mete kòm prensip. yo menm pou peyi yo ka mache, men ou menm lè w an Ayiti, lè yo di w pa jete fatra la, ou mande kiyès ki ka fè w pa jete fatra la. Lè yo di w modèl machin sa yo n ap kondi la, yo danje pou moun, paske gen yon pakèt machin m konn wè sou Dèlma kannik rete yo pran dife, tèlman yo pa bon, tèlman bobogota yo pa bon, vye bout fil ap pase anndan yo, men ou menm ou di e se anpeche ap anpeche w chèche lavi. E malere ou ye yap anpeche. Men nou pa janm konnen ke peyi a fok li chanje, fok nou gon yon jan nou fonksyone epi pou lot peyi kapab respekte nou. Enben gon yon jounalis la, yon jounalis ameriken ki yon fanm ki se pou Donald Trump tou ki ap reyaji sou desizyon kou siprèm pran. Enben manmzèl trete

Nou dwe di mèsi a politisyen nou yo, nèg ki fè 25 plis pase 25 an ap sèvi blan an e ki pat wont pou te di sa sur les ondes. Mèsi avèk lè Michel Martelly, lè Laurent Lamothe, lè sesi lè sela, nèg sektè prive, klas politik, m di nou mèsi. Puiske si nou pat kraze Ayiti, si nou pat gangle tout katye popilè yo. Bon, fò m di men Sajan Bètran Aristid tou, byen si, se li ki t al fè yon polisyè adrese lamen avèk yon chèf bandi. Nou tout sonje istwa sa a. Fò nou di Jan Bètran Aristid mèsi byen si. Donk si nou pa t kraze peyi a, si nou te di ke antanke politisyen Antanke chèf nan Leta a yo, sa ki pase yo e sa ki la yo tou, n ap panse pou peyi a, n ap chanje figi peyi a, n ap retire zam sa yo yo keni an men jèn yo, n ap kreye posibilite pou peyi a evolye, pou peyi a avanse. M garanti w jounen jodi a, lefè ke yo koupe tps la pou nou Etazini, Nou pa tap gen pwoblèm. Nou tap leve yon bon maten nou tout fè valiz nou n tounen nan peyi nou paske n konnen se lakay nou n ye, nou te ka al fè de twa jou deyò men n pa ta gen pwoblèm pou n retounen nan peyi nou. Men lefè ke n kraze peyi a, nou gangle peyi a, nou aksepte bandi ap pran ti bebe voye nan dife, nou aksepte bandi ap touye, ap degrennen polisye nan Latibonit, nou aksepte bandi pran majorite kapital la nan men nou epi jounen jodi a nou genyen sa kòm peyi, E tou nòmal pou yon senp jounalis, bon, yon jounalis kèlkonk, ban m di l konsa, si l pa respekte peyi m, m pa ka respekte l tou li menm, pou l oze l trete nou de fòkinn peyi menm jan Donald Trump te trete nou de mèd, trou de merde. Donk nou ka konprann nan ki nivo ke entènasyonal la pa vle wè nou. Lèzetazini sitou. Menm jan yap trete ayiti de fucking peyi, yo gon fucking peyi tou yo menm, mache fè gè nan tout mond lan, moutre ke se yo menm ki tou pwisan, epi mache kraze peyi moun epi pa vle moun vin ret nan peyi, bon wap kraze peyi pa moun epi ou pa vle moun vin ret nan peyi ou, lè w kraze pal la li menm kote l pral rete? Nou fin fè konplo avèk yon seri de politisyen kowonpi an ayiti, nou kraze peyi a, nou vòlè richès peyi a, nou mete moun nou vle nan tèt peyi a, Hein nou majorite zam sa yo bandi yo ap itilize la nan peyi a la se etazini ke yo soti epi jounen jodi a la nap vin di retounen nan fòkin peyi nou men nou bliye si se fòkin peyi pa nou kraze fòkin peyi pa nou pa ayiti nou bliye sa nou bliye sa mwen menm sa deranjem lèm wè manmzèl ap trete ayiti de fòkin peyi. Li fèm mal, men kèlke pa l gen rezon, paske se politisyen kowonpi isi, nan al tete lang a yon seri de anbasadè nan anbasad ameriken anba a, ki fè ke jounen jodi a kap trete nou de fòkin peyi. Si n te konnen sa n te reprezante atravè lemond, gade n al nan koup di mond la, se pa de konplo fifa pa mare avèk abit yo pou yo touye nou nan koup di mond lan. Gadon vye gòl yo bay Mawòk katriyèm gòl la boul la soti kite teren an li franchi liy lan nèt malgre sa yo bay gòl pou Mawòk malgre sa yo bay gòl pou Mawòk wi se pou moutre w nan ki nivo ke yo gen pwoblèm avèk nou menm antanke nwa antanke repiblik premye repiblik nwa lib di mond le fè ke nou te fè sa yo gen pwoblèm avèk nou men nou menm nou pa janm konsyan ke yo pa vle wè nou nou dwe mache nan yon fason pou nou devlope peyi nou, pou nou fasilite ke peyi a vivab, kounye a la imajine w yo pral kòmanse depòte Ayisyen ki pa gen lòt papye, ki pa gen lòt stati, kisa w konnen ki pral pase la? Enben, majorite Ayisyen sa yo pral retounen nan peyi a, anpil ladan yo pral rete Okap, anpil ladan yo pral Wanament, gen ki pral Pòdepè, anpil ladan yo ap rete nan Gran Nò. Si lòt ki kapab, ki gen mwayen, ki te vin avèk mwayen, yo gen dwa al nan peyi yo nan gran sid. Enben sa k vin pral pase? Enben pral vin gen plis moun ki rantre nan peyi a, e si moun sa yo rantre a lajan yo konn sa fè, yo kapab envesti, men konsa tou gen k pral vini demen yo depi yo sitou se emigrasyon k pran yo, enben se plis mizè yo k pral genyen nan peyi a. Men si nou te pran responsabilite nou, si nou te konnen ke son peyi, nou genyen pou nou pwoteje, nou konnen se yon peyi nou genyen pou nou devlope, pou nou fasilite ke tout bagay mache byen ladan l, jounen jodi a Ayisyen pa t ap gen pwoblèm lè genyen ti pyès yo ki fini. Ayisyen pa t ap gen pwoblèm lè imigrasyon ap pede ba yo pwoblèm Sendomeng. Yo tout t ap leve yo vin nan peyi yo. Men, lefèke nou kraze peyi a, nou vann peyi a, nou vann tout richès yo, nan kesyon min enben sak pase peyi a fin kraze yo pa vle wè nou bon yo fin souse nou sa pou yo fè n retounen nan peyi nou vin viv e sa yo di nou wi antouka sitiyasyon li konplike pou anpil ayisyen kap viv ozetazini sitou sila yo ki te sou pwoteksyon tanporè tps malerezman ki nan gwo pwoblèm nan moman. Nou prale nan dosye eleksyon fwa sa a, men se pou moutre nou tou ke nan ki nivo ke sityasyon li konplike difisil tou. Nou pratikman gen 5 lane la depi ke pa, bon, plis ke 5 lane menm, paske depi avan Jovenel te mouri, Jovenel pat gentan òganize eleksyon nan lè l ke l te genyen pou l òganize l la. Donk sa vle di, nou pratikman gen yon dizèn ane depi genyen te genyen eleksyon ki òganize anndan peyi a. E nou sanse gen 5 lane depi Jovenel mouri, donk nou gen 5 an depi ke n ap paweze nan yon kesyon tranzisyon politik. Enben, tranzisyon politik sa yo pa janm fini, e tranzisyon politik sa yo fè beur on seri de nèg pou kapab jwenn plas minis, plas direktè jeneral, oubyen pou al kapab jwenn chèk, oubyen pou kapab mete ti boubout, mete ti mennaj nan leta. Gen on seri de nèg la, menm nèg ki te di yo fè 25 an ap sèvi blan an, se menm yo menm tou ki kontinye nan Alix Zephyr Zeme la a. Ap kontinye jwi leta, menm si yo pa la Menm si w pa wè yo la men yo la, e konsa nèg sa yo fonksyone. Tankou Youri Latòti ak Lanbè, se yo k bay minis afè sosyal la. Se yo, men ou pa tande yo. Men se yo k bay li, yo gen kontwòl bwat sa. Gen lòt bwat ankò ou tande se entèl ki bay li. Enben, tout sa vin fè ke peyi a p ap janm byen mache. Paske se pataj gato k genyen, se koupe sa ban m ti bout sa, koupe sa ban m ti bout sa. Enben ameriken ap toujou wè e nan tete e tete nad nan fè n pap fè peyi enben lap toujou vle voye resòtisan n ba nou epi nou menm degaje nou fonksyone avè yo enben e mwen menm mwen te di ke li fò pwobab pou pa gen eleksyon ane sa lèm di li fò pwobab pou pa gen eleksyon premyeman ali di se fizeme Nan pak sa ke l te siyen avèk divès politisyen parèy li yo, ki sanble avè l yo byen sur, enben pak sa te di fòk misye mete sekirite, fòk misye fè eleksyon e pou l mete peyi a sou stabilite pou fasilite ke genyen yon lòt enben prezidan eli ki moute nan tèt peyi a. Enben, jiska moman n ap pale avè w la la, misye pran pouvwa sa depi 7 fevriye 2026 la la. Li pou kont li la. Enben, 5 mwa apre, misye pran pouvwa sa a, e li pral gen 6 mwa. Depi lè misye fin pran pouvwa sa a, pa gen okenn sekirite ki mete, pa gen okenn dyalòg ki fèt sou dosye eleksyon, e jiskaprezan poko gen okenn kalandriye elektoral ki mete deyò. Donk si nan kelke jou anko nap rantre nan mwad jiyè, donk kijan eleksyon pwal òganize pandan jiska nan moman nap pale la poko gen kalandriye elektwal ki deyò? Kijan eleksyon pwal òganize nan fen ane sa la pandan setan Gresye fèmen, Matisan fèmen, Kafou fèmen, Kwadèboukè fèmen, Latibonit fèmen, Mibalè fèmen, Kenskòf pa ok. Kijan eleksyon pwal òganize nan zòn sa kijan yo pwal fè bay eli? Si jiska prezan poko gen yon stabilite nan tèt leta nan zafè politik, ki jan òganizasyon eleksyon yo pral fè fèt? Mezanmi, mwen menm pa di ke sa ka rive nan fen ane a, sa vle di blòk novanm yo, ou ka tande gen kesyon kanpay ki demare. Men pa atann nou ke eleksyon ap òganize fen ane sa. Petèt nan kòmansman ane 2027 la, Lè sa nou ka jwenn yon kalandriye kote ke yo pral di nou ke men ki jou eleksyon ap òganize. Men n pa met espwa nou ke fen ane sa ap gen eleksyon paske kondisyon yo pa reyini. Dayè jiska prezan KEP a gen gwo pwoblèm avèk premye minis lan sitou nan dosye direktè jeneral sa ke yo te mete dènyèman an ke KEP a te di yo pa dakò. Men leta te e premye minis la te finalman mete l. Donk se pou moutre w ke tout pwoblèm ki egziste la ou a fè ke eleksyon pa kab òganize. Gen gwo pwoblèm la. E ki jan ou pral òganize eleksyon pandan se tan pa gen kalandriye elektoral. Ou pa konn ki moun ki moun. Ou pa konn ki lè eleksyon ap òganize. Ou pa konn ki bò kanpay pral fè fèt. Sa vle di Gresye pap bay depite, li pap bay majistra. Hein? Kafou pap bay depite, li pap bay majistra. Pòtoprens pap bay depite, li pap bay majistra, kote kanpay sa yo pral fè fèt? Kijan yo pral fè fèt? Hein? Nan elikoptè? Nan televizyon oubyen sou rezo sosyal sèlman? Bon, antouka, m swete ke nou gran timoun, nou eseye fè analiz sa tou, ke eleksyon pa posib pou òganize nan ane sa la menm, e petèt Nan ane 2027 la n kapab jwenn eleksyon. Men pou kounye a n pa bezwen mete espwa nou. Se te Ti John, nou te kase, nou te kontan la avèk ou, nou kase randevou pou demen. Semèn pwochèn, lè DHS pral sòti nòt ofisyèl sou paj Federal Register yo, pou yo di klèman ke yo kanpe tps pou Ayisyen, Desir, gen plizyè santèn milye Ayisyen ki pral nan gwo difikilte nan peyi Etazini. Paske anpil nan moun sa yo, se de moun ki gen plizyè lane ki gen tps y ap fonksyone sou li. Yo gen byen o Etazini. Lè m di byen, sa vle di yo gen fanmi yo ke yo gentan konstwi Etazini, bati, gen Etazini. Gen madanm, mari. pitit, kay, biznis tout ansanm sa yo dezi se de yon ansanm de konstriksyon moun yo fè sou ti pyès pandan ke yo Etazini an. E pa bliye gen de moun depi 2000 aprè 12 janvye 2010 Ayisyen ki Etazini, Ayisyen ki sòti Ayiti pou antre Etazini, enben depi ou rive la, enben ou ka, depi ou elijib, ou kapab rantre nan pwosesis, enben pwosedi pou gen tps lan. Sa vle di gen de moun la ki gen 16 an, ki gen 10 an, ki gen 8 an, ki gen 9 an, ki gen 10 an,